mete a la kesyon de ledikasyon, de la fòmasyon, se prèske inekzistan. N ap jwenn, si popilasyon LGBT a san pou san, ou ka jwenn pratikman 5 a 10 pou san moun ki edike, ki fòme. E la, e an Ayiti yo, m pa konnen, estatistik ki di an Ayiti, Ayiti, an Ayiti se peyi ki gen popilasyon pi jèn nan, ki egziste nan mond lan. Sa vle di, nan, sou chak 100 moun nan popilasyon ayisyèn nan, w ap jwenn omwen 50 moun ki nan 25 kan e plis. Donk se yon popilasyon ki trè jèn. E popilasyon yo se mete a reprezante 1 pou 100. Donk nan chak 25 moun sa yo, ou gen omwen yon grenn moun ki se yon moun LGBT. E se yon grenn moun ki pa al lekòl paske l chwazi viv reyalite LGBT a. Nou pa pale de moun ki nan klozèt paske gen moun si l kòmanse moun nan klozèt kòmanse sòti. Reyalite sa ap chanje. Men nou pa nan reyalite moun k ap soti nan klozèt la. Nou nan yon peyi kote menm moun ki LGBT parèy ou a, lè l kwaze w nan lari, li fè bat ou. Epi l pran konpòteman etero li, etero kosmetik, etero seksyèl kosmetik li, met sou li. Epi li menm sa pa di anyen. Donk ou nan pa touche pa reyalite pa w la. Men je pale de jès ki asime se ki l son. ki asime ke yo vle viv yon reyalite reyèl. Donk, nou gon popilasyon LGBT ki pratikman, m pral di l la, iletre prèske. Trè pe de timoun, ti jèn LGBT edike, trè pe de ti jèn LGBT fini lekòl, sa vle di yo omwen yo gon metye nan men yo. Se pou sa popilasyon yo se vilnerab. Lè w gen Pare a voye kòb li se se se tès VIH lap fè se bay moun yo 500 goud pou yo teste patati patata sa ne rezout pa le problème ou byen yo kreye de de de dòtò ti moun nan gen 15 ans mwen dènyèman m gen yon ti moun la se 16 ans l gen kite lakay li li pa kite lakay li pou anyen M konprann ke l gen dwa pa t alèz lakay li, sa ka rive paske paran w gen dwa pa gen mwayen vrèman pou ba w manje kòm se men yo peye lekòl pou ou, y ap eseye edike w. Li kite lakay li, li pa kite lakay pou anyen, jis pou l ka viv trans idantite l, pou l santi l byen nan po l, paske l pa ka fè sa lakay li. E pa pou fason nou pral pale ak timoun sa pou di l, Kebekè! Fonti rete toujou ou konprann e menm lèl pa kenbe kèl ap kamoufle y a rezon bon wi si bon pa pa di pa gen yon strikti pa pa di bon sa pou asepte bon egzanp nou ap pale de responsabilize leta nou plis pase imedyatman ou bay leta de responsab ou retire responsabilite sa sou tèt li baz ou gen strikti a jere te pou sa sa pa gade non. An Ayiti, konstitisyon an di leta dwe tout moun edikasyon. Leta dwe tout moun pou li ba w swen nan swen an ye. Donk, leta sipoze pran responsablite l. Mwen panse pi gwo ak la se pou pèmèt ke timoun sa yo al lekòl paske pandansyetan paran yo ap mete yo deyò lakay yo, yo pa peye lekòl pou yo, genyen ki ap kamufle ki rete lekòl la, gen lekòl ki pa vle ki pa vle moun LGBT ladan l. Mwen rankontre de timoun kap dim ke yo rive lekòl la, direktris oubyen direktè a fè moun pou yo kareman. Wi. Ti elèv pa chita kote yo pase yo se masisi oubyen paske yo se lesbyèn. Yon semèn nan sa pi fatigant. Bon, nou pa gen menm pèspektiv. Bon, se globalman, anpil moun pran sa ap di, sa ki pi fatigan pou yo emosyonèlman, se le fèt ke malgre tan dane ki pase, toujou gen mekonesans de kominote a. Pa gen estrikti vre ki vrèman aranje l pou l anbrase kominote a, pou l bay kominote a vizibilite l bezwen, pou l bay kominote a akonpayman ke l bezwen. Risk, prensipalman fanm trans yo, bon, m ka di òm trans yo tou, byen ke an Ayiti, bon, kòman m te ka di sa a? yon ti ide fiks ki fè konprann ke òm trans yo pa jwenn otan de diskriminasyon ke lè fanm trans pandan ti patòt la. E posibleman ke se vrè, men pou mwa je panse ke y a yon kesyon de done ki n'existe pa pou lèzòm trans, donk òm trans yo pratikman envizibilize nan tout bagay. Pou lè fanm trans se pa la menm choz. E Reyalite fanm trans lan tou, li pi pèkitan nan yon sosyete patriyakal tankou sosyete nou an. Paske lè sosyete patriyakal, son pratikman kont le feminis, kont lè fanm. Donk, imedyatman, yon moun ki fèt ankò mal, ki ta swadizan yon dominan, chwazi pou l anbrase yon idantite ke sosyete a li menm li wè kòm fèb,

ok figil mach fèl trè stifle so ou gentan wè ke son mal epi kap met cheve kap abiye kap met mekòp donk se son dè kou ke la sosyete kòmsi lè sosyete a wè bagay sa yo li fè yo pè ok li fè yo pè donk se evidan ke diskou naratif la ap akonpanye fanm trans yo nan sans sa men sa pa vle di ke reyalite fanm trans yo tout osi diferan ak mwen, se pa vre. Mwen se yon pakèt òm trans kap viv de vyolans nan lari a la men ke yo pa pale de sa paske le maskulinis vle ke kan lèzòm souf il se tèz. Se yon reyalite trè trè politik, m ta di trè pèsonèl tou. Anpil militan pran l pèsonèlman, sa vle di yo pran sa an chaj pèsonèlman, yo gen kòb nan men yo, yo kreye fachon pou yo jwenn yon moun yo menm. Nou salye Dominiken ki ayè, men tankou pou lè zot pèsòn ki nou pa dè zantre regilye, men ki pa travay, pa bliye, nou sot aksantiye sou kesyon lè w soti nan kominote.